Bonswa tout moun, jodi a son plezi pou nou pou nou rantre lakay ou pou nou pote gwo bout tonton emisyon sa pou ou. Nap salye tout moun ki branche nou, ke se swa ou Ayiti ou byen a letranje. Jodi a son plezi pou Tizè Magazine pote show sa pou ou. Alò, nan kad travay nou pou nou pwomote de jèn ki nan komin nan, ke se swa nan aktivite. de football, ke se swa nan kesyon artistik, ke se swa nan komers, se ta di business, nou menm nou la jisteman pou nou pèmèt ou dekouvri yon pakèt jèn kap fè efò nan komin nan, jodi a nou kwaze sou wout nou yon jèn ki gen yon pakèt kapasite, ki trè devwe, ki gen yon aktivite ekonomik ke lap fè ki ap itil anpil moun nan kominote a, se yon plezi pou nou jodi a pou nal pale ansanm avèl pou al konn ki kote jèn sa soti e kisa ki motivel poul fè aktivite sa. Donk nap di a tout moun ki nouvo oubyen nouvèl sou platfòm sa, pa ezite abòne e. aktive klòch notifikasyon an pou pa rate youn nan emisyon ke nou gen pou nou lage paske se youn nan fason kapab ede nou avanse pou nou ale pi lwen. Rapidman nou pral pale ansanm avèl men si w poko abone, abone ansanm avèk chanèl lan nap mande w pou fè sa. Rapidman ann al pale ansanm avèl.

M te konnen se te Apwopo. E alò, se Apwopo m te konnen non an ye, paske m konnen se te non tout moun konnen nan lekòl la. Men, fò w ti pale moun yo plis de ou. Kiyès ki Apwopo a? Apwopo, donk, èske Apwopo se vrè non m? Non, m pa ka di sa. Donk, non, Apwopo se sinon mwen. Vrè non mwen se Wilson, non de fanmi an se Beauzilus. Bon sa, èske m ka di lòt bagay de li? Ok, pa gen pwoblèm.
Alò, fè, fè yon ti elaji pou moun yo, ki kote w sòti, alò, èske w se moun Akayè, e kisa ki pouse w fè aktivite ekonomik sa? Bon, èske m ka di m se moun Akayè? M pa sòti nan komin nan dirèkteman, oubyen m sòti an deyò Akayè. M se yon moun, ki kote m sòti? M sòti a lamontay.

Ou ekstrèmeman jèn, ou ekstrèmeman jèn, ok malgre ou di mwen gen 23 zan, m pa kwè se, m kwè, m kwè ou gen 16 an, ok, ou sanble a yon ti, yon ti moun 16 an, ok wi, aprè ou fini nan lise a, ou fin fè, nan ki ane ou fè filo ankò? 2018 je kwa. Ok, 2018, aprè ou fin tèmine 2018, alò ki lòt bagay, èske ou t ale nan lekòl pwofesyonèl, Oubyen èske w te fè yon eksperyans nan inivèsite ke l pa reyisi apre sa w fè, ou vin fè aktivite sa? Oubyen tou, èske se paske ou pa jwenn lòt pèspektiv, lòt, alò, lòt aktivite pou w fè epi ou lanse w nan kesyon kou kreyòl la? Kòman sa te ye pou w odebi? Mwen te tèlman renmen kesyon an nan, men. Kesyon nou di jan, èske m ka di gravisim? Non, li pa gravisim non. Men li joli pou mwen. Ok. Mwen renmen kesyon an anpil. Monchè lè m fin fè, apre etid klasik, men ki rèv mwen? Donk m te vle eksplike nou sa byen. Aprè etid klasik mwen, se te, rèv mwen se te rantre FMP an, nan UEH la pou m byen presize. M te vle fè, m te vle devni yon doktè. A pa yon doktè oubyen yon avoka paske m te renmen plede anpil, m te renmen defann moun aprè etid mwen. Men li pa janm two ta, li pa janm two ta pou ke nou kontinye ansanm avèk etid sa yo paske li pa janm two ta nan lavi paske ou, m kapab di w se definisyon kouraj. Detèminasyon paske ou di ke si wal lekòl depi ansanm avèk wal lekòl avèk 15 ans donk sa di ke ou kenbe ou li pa janm twò ta pou aprann si 15 ans elèv sa ou resi al fè premyè ane se malgre sante nou ou tèmine ansanm avèk etid klasik ou an fèt an kèlke sòt mwen kwè ke ou ka toujou kontinye fè medsin ou ka fè medsin a nenpòt lè nan lavi an ok. Monchè nou gen rèv poun fè sa byen ke m vin wè peyi a yon ti jan mès la donk

Mwen menm son moun te enpòtan pou papa m prezans mwen ok lè pou m al konpozan an lè a mèt la papa m vin tonbe se mwen ki vin ap fè pakou yo tout sa donk m vin rete m vin pa ka al konpozan ankò epi m vin reta sa vin retarde m nan lavi tou aprè kèlke tan mèt la m di waw si n kwaze avèk yon dam ki rele Agad kòm m ta janm antann pale de Agad li gen abitid la ansanm avè m wi èl etè la avèk mwa aprè sa ba donk.

E sa fè depi jodi a menm si yon moun ap pale lekòl mal devan mèt la m ap veye ki sa m ap krache w m pa vle sa. M se yon moun kwè nan edikasyon m te di w sa deja nan debi entwodiksyon m nan. E monchè lè m kòmanse vini la se yon bagay monchè di wi se yon nèg ki te kite w kòm papa dam dòmi il s'appelle Christ Norris. Joseph Chrisnor je kwa epi misye kitel epi 600 dola avèk ladan m kòmanse ap vann pap padap pou sa vin pa gen rezo m di kèt m gad kòb la m gad tèt mwen nan miwa m di mesye èske lajan lè w pran lajan paske lajan pa fèt pou depanse lajan fèt pou envesti epi m pran kòb la mèt la m envesti l nan 10 bwat lèt kreyòl ok.

Sosyete nou an pa kwè nan moun ki gen ta, an n di talantye, ok, sosyete nou an pa kwè nan moun sa. Yo, kòman m te ka eksplike sa? Donk m pa wè ki mo m ta, paske m se yon moun lè m ap pale mèt la m renmen itilize gwo ekspresyon. Se menm jan direktè Franck m ye, konsa m konsidere tèt mwen, ok. Donk m konsidere Franck kòm yon miwa pou mwen. Ok, trè byen.
Vwala, e, alò, ou di ke ou te kòmanse ansanm avèk yon kòb papa dap e mentenan m kwè ke w ap fonksyone kounye a ansanm avèk kòb pa w, pa vre? Wi, wi, wi.

Alò konbyen kòb ou envesti kounya fòw jwenn? Oh sa gen bagay ou pa ka di. Ann kitel pèsonèl. Gen bagay nap chita kèlke pa poun konn di. Anyway ok pa gen pwoblèm.
Ok alò nou wè nou gen plizyè moun ki ap fè aktivite ansanm avèw eske se de se de ouvriye? Son fyète jounen jodi a mèt la donk paske te gon epòk mèt la m gon patnè donk li sapèl Fixner son fyète jounen jodi a pou map pale de Fixner lè Fixner te konn ap bonm mil goud m di kèt.

Li di Bondye monchè pou l montre m yon fason pou m fè senk goud pa jou. E reyèlman apre l montre m li. Li te bay m pou m di yon moun, si w wè ou mande Bondye sa, imedyatman ou wè l ba ou, li pa konn kòman pou l jere l, l ap rete l nan men w, li ba ou moun ki ka jere l. Se sa k fè gen de lè mèt la m kouche, m ap leve nan dezè dimaten, gen de lè m leve nan twazè pou m brase pou pyòl pou m woule. Ok gen de lè fwa map fè mind mwen sim te mande w pou montre m kòman pou m fè sendwich la Gina bon m enèji an pou m ka leve w wè m gen volonte reyèlman vre baz m leve paske li bon m kòb mèt la kounya la mèt la ap mete m gen yon biwo la franchi mwen mèt la depi epa sa w bon mwen m gentan abitye a kòb vwala ok se trè byen men mentenan m panse ou konte pou elaji biznis lan pou fè l vin bokou pli laj ke posib se pou l gon ekstansyon petèt nasyonal oubyen entènasyonal oubyen èske w bezwen kite l nan kad Akayè pou sèvi sèlman kominote Artholoise la. Ebyen tou eske ou konte pou li rive pi gran alò? Eseye pataje sa avèk nou.
Mwen pa konnen sa. Ou konnen ke mwen mizan li yon ti jan minim pou sa. Monchè mwen se yon moun ki kwè nan biznis anpil. Paske ou wè Ayiti lè w ap gade Ayiti a lè ini, Ayiti gen 2 bagay ki ka reyisi yo ladan l. Se biznis oubyen politik. Ann retire politik la kèlkepà. Kounye a pa gen politik ankò. Ok. Ann di gen vòlè tou sa. Mwen pa gen yon tèm m ta renmen itilize non. Men

Ok frèm, eske ou se gwosist oubyen ou se detayan? Mwen chè m vann ni an gwo ni an detay. Ok. Men eske kounya tou eske kliyantèl la satisfè de ou? Anpil.
Ou poko janm frustre. Ok. Ni ke m renmen kritik la wi. Ok. Premye moun ki kritike tèt mwen e mwen menm. Ok. Alò m panse kritike tèt ou se yon fason k ap pèmèt ou ale pi rapid. Hmm. Ok. Trè byen. Mentènan tou la, kisa ou itilize kòm engredyan pou w kapab konfeksyone koktèl la? Byen ke ou gen dwa pa ba nou tout, men èske ou ka ba nou kèk bagay ki ekstrèmeman enpòtan? Li bokou.
Men m wè si jan kòm si, kisa m ka di la sou rès? M wè si jan pèsonèl. M pa vle, m pa vle fè sa. Ok. Vwala, alò nou wè nou ou gen plizyè jèn k ap travay ansanm avè w, ki ap ede biznis lan avanse. Mentènan èske ou pa panse kòmsi nou ta di rekrikman pou dè jèn ki ta renmen non sèlman vin aprann oubyen vin travay paske nou konnen nan kominote a lakou kesyon chomaj k ap bay pwoblèm. Èske ou pa lanse yon rekrikman pou dè jèn ki ta renmen vin?

Jiska dimanch ankò wap ka. Chak jou mwen wè se dimanch gen de lè m konn leve mèt la pou m al legliz sensèman lè m le paske wè Bondye kote mwen m tap travay kon lè m leve mèt la m al legliz epi lè m rive legliz m pa ka chita bouda m cho m ap panse kòmsi rantre m wè sa m di w la paske le tan tan tèlman enpòtan wè sa m di w la.

Depi wap travay ou pap kite moun diw nenpot bagay. Bonm diw yon bagay, m tap fonksyone avek yon moun lèsa m pot ko gen mwayen ekonomikman. Moun nan konn ap dim de choz komsi ki pa fem byen bagay men map fè rezistan a lavi, map fè rezistans. Epi yon lè baz lèm komanse vin ap grandi ekonomikman, yon lè l dim yon bagay m di poko janm dim sa anko.

Mwayen fèm pot pou ka rantre nan inivèsite. Men kounya la sim te vle rantre nan inivèsite m ka rantre ak sak nan menm nan. Se kòmsi m konsiderel kòm yon zam. Ou wè lè Moyiz tap fann lanmè an gon sak te nan menl ankò? Yon baton. Yon baton? Ok. Mwen baton pam se yon grenn kokiyòl atò woulom nan, woulom nan an premyè lè aprè sa grenn kokiyòl mwen an. Se sak fè si w al sou statim tou aprè batonm nan se yon grenn kokiyòl. Mentenan, alò, gen de moun ou t ap, ou t ap site non yo talè a, se de moun ki petèt patisipe nan pwopo ki la jodi a. Èske ou gen, èske ou, èske ou gen, alò, gen salitasyon pou moun sa yo? Èske w ap voye salitasyon a kèk moun? Nèg sa yo, yo mèt la. Si m ap, si m mouri, nan biyografi m, yo pa site non nèg sa yo mèt la, m pa prale non sensèman. Y ap tounen m bak. Yo ap retounen m wi.

felisite anpil map konplimante yo epi yo yo kòm te ka eksplike sa menm yo yo ankouraje m tou a plizyè kilè lè mardi a yo fè vye lal vin la mèt la yo dim vann tout bagay yo pakèt bagay yo dim fè w pakèt bagay yo dim moule kòm si nèg sa yo montre w mèt la a sa map fè a m ka m ka rive avè l se kòm si mèt la nèg yo toujou dim sa tou.

Wa rele m, wa di m kisa pou m mete, kisa pou l mete nan kokiyòl la. M di si e pou sa m pap janm rele w, m prefere pa vin fè kokiyòl la. Epi reyèlman vre, m kontinye, m kòmanse fè kokiyòl la. Byen ke m te fon ti erè, li te vin gen tro de sèl ladan l. Aprè sa donk, m konsidere l kòm leson, m vin pa fè l ankò. Epi jounen jodi a mèt la, men elan m. Men elan m.
Vwala, e jodi a nou te ansanm avèk. Apwopo, nou te nan bouk alo vil a Akayè, nou te la kote ke nou tap poze e konfrè lan de kestyon si sa ke lap pran ki se kokiyòl, mwen se pa konn ou pa ka pa konn manje kokiyòl sa. An fransè yo rele sa kokinyòl. Kokinyòl, vwala. E talè avèk ou yon mòso la se tout afè ekstraòdinè, ou menm ki nan vil a Akayè pa ezite vin fè jèn sa, vin sipòte jèn sa. Paske fason ou sipòtel lap bon. Ke se swa ou vin envesti, ou pèmèt komès la plis elaji, ke se swa ou vin achte, se yon fason wap edel avanse poul ale pi lwen. Donk se te Tizè Magazine ki te pote video sa pou nou. Mwen mande w pou abòne, like, kite yon kòmantè, di nou sa w panse aprè video sa. M panse gen yon pakèt jèn ki ap gade video sa nan moman sa. M kwè ke ou jwenn yon bagay menm ki kapab motive w. Pa rete san anyen fè paske m kwè ke ansanm avèk yon aktivite ekonomik kèlkonk oubyen kèlkeswa sa w ap fè a, li kapab ede w chanje vi w, li kapab ede w vin otonòm jan konfrè Lanceau di l toutalè. Mèsi, se te yon plezi. A la pwochèn pou yon pwochèn video.